Diferans Pou yon nèg ki gen gwo ki gen gwo bwa e yon nèg ki gen ti bwa kiyès ki plumen pi dous e kòman nèg ki gen ti bwa li pran swen lè lap plumen fanm nan ki konsekans ki genyen lè gason ki gen gwo bwa ap plumen fanm nan kisak pase èskel dous èskel pa dous. Avan n antre nan videyo sa a, n ap di bonjou, bonswa ak tout ansyen nouvo abòne nou yo. Ou menm ki apèn ateri sou chanèl sa a, pa bliye ou sou chanèl Paul lan, Jhonny's, Eljwen, Solisyon Relasyon. Pa bliye Jhonny's renmen w anpil, mwen la pou m travay pou ou, pote tout videyo pou ou ki gen rapò avèk relasyon, mwen. Gen yon pakèt fanm ki toujou ap di ke fòk yo pran nèg ki genyen ti bwa. Eske nèg ki gen ti bwa gen yon avantaj ke gason ki gen gwo bwa? Gen fi ki toujou ap di yo pa renmen nèg ki genyen gwo bwa. E de no. An 2022 sa la, 80 pou 100 fanm pa renmen gason ki gen ti bwa. Eske se paske gason ki gen ti bwa pa fè travay la, oubyen eske se gason ki gen gwo bwa ki byen plumen yo? Eske se sa? Swiv videyo a. Men kapasite nèg ki gen san genyen ti bwa lap plumen yon fanm, li gentan konnen kel pa gen yon gwo zouti nan menl, zouti ki nan menl la pa ase, li pa satisfezan pou li ta rive nan pwofondè kotel ta rive a, em vle fè nou fè diferans nan tou, se pa sèlman ti bwa, nèg la gendwa gen yon ti bwa men li ka konn bay sèvis. Lè gason an genyen ti bwa a nan men l, li gentan konnen sa son ti bwa ke l genyen yon ti zozo ki nan men l, kisa l chwazi fè, li di kè, si m pral monte tèren an, men kijan m dwe ale. Enben ou menm ki son flannè, kap gade videyo sa, ou gen yon ti bwa, ou pat konn pèfòmans sa, lè ke ou genyen ti bwa, men kisa ou dwe fè. Lè gason ki gen ti bwa, li toujou tache ti bwa l la nan bouch bòbòt fanm nan epi l ap pase l moute, li plimen fanm nan sou krèk. Paske l gen tan konnen ke bòbòt la, li p ap kapab fè lajè. Piske gen bòbòt ki konn pèdi elastisite, piske gen bòbòt si bwa a pa gwo, li pa ka fè lajè bouch bòbòt lan, Piske gen gen bòbò ti bwa pa yon gwo bwa ki gen bwa nan bwal li pa ka fè lajè tou bòbòt lan kounye a lè nèg la gen ti bwa ki gen ti bwa kisa l dwe fè ou sipoze wap plumen fanm sa sou krèk Lè nèg la gen ti bwa, li toujou tache ti bwa a sou tèt krèk fanm nan epi l ap fè va e vyen, l ap fè peso. Sa se pou lè nèg la, li menm li gentan konnen li jwe nan bouch bòbòt la dabò. Li jwe nan bouch bòbòt la, li byen karese fanm nan epi sa w tande a l ap kòmanse fè fanm nan ap voye dlo. ap voye dlo paskel gentan konnen li pa ka sitou si gason sa pa gen andirans li gen yon ti bwa map byen diw byen lè gason an gen ti bwa li plumen dous se pa sèlman lè nèg la gen gwo bwa li ka satisfè yon fanm gen fi ki debite avèk ti bwa li pap janm pran gwo bwa men gen fanm tou ki debite avèk gwo bwa li pap janm pran ti bwa puiske sal bezwen an li te debite ladanl li pap janm fè bak. Avèk ti bwa l te debite, epi li aksepte lò el jwenn ti bwa, li fèmen janm ni, li sentre janm ni, epi li fèmen ti bwa nan janm ni, epi nèg la ap voye bwa moute. Nèg la ap voye bwa moute epi sa w tande a tro alsiyis ap tonbe bagay la dous. Sa se lè ke fanm nan li klamse l abitye avè l, nèg la ap fè fanm nan fèmen 2 janm ni pou l plumen l. Lè sa a bwa a antre tou le krèk li. L ap plumen sou tou, nan tou epi krèk. Se avantaj sa nèg ti bwa a genyen, tout bwa a ap rantre anndan bòbòt la. Nèg gwo bwa a ki sa l fè? Èske nèg gwo bwa a kapab plumen fanm nan pou l fè kè l kontan? M ap di w wi yon kote, m ap di w non yon lòt kote. Pou nèg gwo bwa plumen fanm nan poul fè kè fanm nan kontan, fòk nèg gwo bwa sa se yon vrè alfa. Fòk se yon nèg kap swiv chanèl Jonis FJ solisyon relasyon an. Poutèt kisa? Avan yon nèg gwo bwa plumen yon fanm ki genyen titou, li sipoze. Fè fanm nan byen mouye. Poutèt ki sa? Tèt, tèt bwa a pwès. M vle fè nou fè diferans avèk lè bwa a gwo. Lè bwa a gwo, epi lè bwa a li menm, se, li si ma, se yon gwo bout madoulè. Gon bwa ki nòmal, epi gon bwa ki fen. La, jodi a, m ap pale nou de bwa, de gwo gwo bwa, epi ti bwa. Sa vle di m pa pale an kat nòmal. Imedyatman ke nèg gwo bwa sa l pral plumen fanm nan, epi li oblije fè fanm nan mouye, byen mouye. Si nèg la s on nèg ki saf, s on nèg ki prese, m p ap ba w manti, ravaje l ap ravaje bouch bòbòt fanm sa. L ap blese fanm nan nan tout bouch bòbòt li. Wè apre sa, fanm sa m p ap ba w manti, se tanpon l al fè pou bòbòt la, se tanpon, se tanpon l al fè pou bèt la. Paske lè nèg la gen gwo bwa a sil pa gen pasyans poul byen manyen fanm nan poul fè fanm nan byen mouye pou lap byen karese fanm sa pou lap byen woule fanm sa pou lap fè fanm sa santi ke li nan paradi si fanm sa ta gen malèl pa renmen nèg sa li pa gen lanmou pou nèg sa m pap baw manti nou nan kouri. Fanm nan nan kouri paske nèg la se boul bòbòt lan kap ravaje lè bwa a twò gwo gen fanm fòk nèg la kenbe bwa a konsa menm ok li kenbe bwa a konsa pou lap eseye fèl rantre non lèw gen gwo bwa ou sipoze karese fanm nan ou byen leche fanm nan ou byen manyen fanm nan epi sa w tande a la fanm nan li menm li mouye bouch bòbòt la vin pa Epi wap voye bwa monte. Ou fè bwa a rantre andan. Gen nèg ki gen gwo bwa, paske l konnen l gon gwo bwa, l tou di ke mwen menm m se mèt latè. Ou pa mèt latè zanmim. Ou gon jan pou karese fanm nan, pou fè fanm nan voye dlo. Se pa fouye andan tou a k pral fè fanm nan voye dlo. Se jan w pral karese fanm nan. Se jan w pral manyen fanm nan. Map tou ba nou degi sa a pou gason ki gen bwa ki nòmal yo. Lè gason an gen yon bwa ki nòmal, yon bwa ki mezire 9 santimèt, yon bwa ki mezire 10 santimèt, m pap ba w manti, li gen yon gwosè, li gen yon, li gen yon longè, Zanmim. Lè gason sa ap plumen w li chèche de bò konsa. Wè? Li chèche bò sa, menm jan avèk nèg ti bwa a. Li chèche l konsa. Sa se lè l ap fouye bwa nan bò sa, epi l chèche l konsa. Li fouye l yon fason epi kounya la, li gen posiblite pou l ap fè ale vini. Li gen posiblite pou l di w teyòk fò fanm nan pandje konsa. Pandan l fè fanm nan pandje konsa epi w ap voye bwa moute. Li fè fanm nan pandje epi l ap voye bwa moute. Men nèg ki gen gwo bwa m pa p ba w manti, li difisil pou w bay yon fanm pozisyon sa. Li difisil. Pou w al fè fanm nan pran pozisyon sa, fanm nan ka tonbe mal kadi nan men w. Paske bwa a li pwès, lè l ale l ap touche. Men nèg ki gen ti bwa ki fen, ki long yo tou, pa bliye lè w bay pozisyon, li ale tou dwat. Li pa chèche oken kote, li chèche, li pa chèche agoch, li pa chèche adwat, li vwoup, li rantre. Mesye lè n ap plumen, konn kòman n ap plumen. Bay fanm nan pozisyon e lè n ap souse krèk fanm nan souse byen. Byen souse krèk fanm nan pa vin fè kòve se wap souse krèk fanm nan fè fanm nan mouye fè bòbòt la vin pateuz nan menw sa se lè ke ou son alfa ou son jènjan ou son flannè ou son flannè ou konn sa wap fè a ou konn sa wap regle a men pa vin mete w nan kondisyon pou vin wont devan fanm lan ou paka vin wont la konn sa wap regle a. Johnny's renmen w anpil Pa bliye abone pataje avèk chanèl la Mwen la poum travay pou ou Map pote tout video pou ou Nèg lèd ap plumen fanm nan make sure ke nou fè fanm nan nou fè bòbòt la pateuse Nou byen fè sa nap fè a Fè sa nou gen pou nou fè a Epi medam lè nap prale sou mari nou Mwen se limyè ke mwen limen la Nou ka wè menm nan lonbraj nou pral sa vle di li vrèman pa bonè. Se lannwit ke li ye la. M choute video sa, se pou m fè nou montre nou ke lè nou pral dòmi n gon jan pou nou ye. Nou gon jan pou nou ye, mete w fre pandan w pral dòmi. Au revoir, nan yon lòt video. Rete santi bon sou mari w epi sa w tande a la, se, se, epi sa w tande a la.